Bonjou tout moun, bonswa tout moun, sa pral depan de a kilè wap gade videyo an, non pa ma se Eli Dieusene, yon jèn gason kap viv nan lakou chili, jodi a nou vin palew de yon ti koze kap pase nan lakou chili pa rapò avèk de desizyon ke gouvèneman Piñera la li menm lap pran kontre ayisyen, de desizyon ki piwman rasist, de desizyon ki piwman diskriminatwa e nou menm nou di.

Premyè mezi ke li ta pral pran se fèmen pòt la. Donk yon etranje ki te konn antre avèk viza, san viza Chili, ebyen ou paka antre san viza ankò, ou oblije gen yon viza pou antre. Pa gen oken pwoblèm ladan l. Men fòk nou di desizyon sa a, se yon desizyon ki purman anti-konstitisyonèl, puiske konstitisyon Chili an, li di ke yon moun ou pa oblije gen viza pou antre Chili. Se sa k fè, te gen plizyè jèn ayisyen akonpanye de palmantè de lopozisyon ki te ale pote on plent pa devan tribinal konstitisyonèl. Men, anyen pa t janm fèt. Fòk nou di ke yo bay Venezyela yon viza yo rele viza demokratik e de responsabilite. Venezyelyen an kapab vini Chili. Li travay, li gen kontra de travay, li antre pitit, li antre madanm, li solisite rezidans definitiv, alòske Ayisyen an, kounye a la a, pou l antre Chili, fòk li al solisite yon viza, e ki viza li ye? Se yon viza tourism ki valab sèlman, m kwè, pou 30 jou. Donk sa a, se la diskriminasyon. Bagay ki pral parèt pi vekse nou antanke Ayisyen, antanke jèn k ap evolye isit nan lakou Chili, Ebyen, mesye yo pral vini avèk on plan ke yo rele plan de retou imanitè pou lè Ayisyen. Yo pran on mesye, on jèn Ayisyen ki rele William Pierre, ki vrèman pa gen okin kalite pou l reprezante Ayiti, pou l reprezante Ayisyen nan reyinyon de grand anvèti pa rapò avèk reyinyon sa yo t ap fè a, piske on desizyon konsa, se gouvèneman Ayisyen pou delege on moun pou al patisipe ladan l. Ok. Yo pran William Pierre ki son senp sitwayen ki aksepte vann konsyans li, ki di ke wi gen Ayisyen ki bezwen tounen Ayiti. Alòske sè fo. Sa genyen anviwon on semèn, mesye yo sòti avèk yon nòt kote yo di ke, alò sè le ministè de la sante ki sòti yon nòt, Li di ke se Ayisyen ki gen enfekte plis nan kesyon VIH sida isit nan Chili. Alòske tout Ayisyen k ap travay nan sante isit di non, Ayiti pa menm sizyèm peyi ki gen plis moun ki enfekte. Donk, s on fason pou diskriminen Ayisyen lè y ap fè soti dè nòt konsa, lè y ap fè soti dè enfòmasyon konsa, dè fos enfòmasyon konsa, on fason pou montre ke Ayisyen pa ka viv Chili. 17 oktòb ki sot pase an, yo fè lansman ofisyèl plan retou imanitè yo a, ke nou rele s on plan de depòtasyon modèn. Ebyen, anndan plan sa a, Ayisyen ki vle tounen an ap gen pou l siyen yon akt. Anndan ak lan, Ayisyen an ap di ke li jire pou l fè nevan li pa tounen Chili. Mezanmi, sa s on vyolasyon de dwa imen, sa s on krim! Ou pa ka mande on moun ki pa t janm kondane, on moun ki pa t janm komèt okenn enfraksyon, on moun ki pa t janm komèt okenn deli, pou l kite on peyi pou l fè nevan l pa vin ladan l. C'est la violation de l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui parlait sur la libre circulation. Donk depi moun nan gen viza nan men l, li kapab vwayaje un peu partout à travers le monde. E dezyèm vyolasyon mesye yo fè ankò, Yo di moun nan fòk li siyen dokiman an. On dokiman ki ap pòte prejidis, on dokiman k ap fè tò avèk on moun, ou pa ka mande l pou siyen. Selon lè prensip jenero an dwa, ou pa ka mande m pou m siyen yon bagay ki pral koze m di tò. Twazyèm bagay ki rive Nan lansman ofisyèl ke mesye yo fè 17 oktòb la, yo te fin di an septanm, an septanm yo te di ke moun ki prale yo, kamera televizyon pa bezwen al gade, pa bezwen al filme pou yo pa wè vizaj moun ki prale, pou sa pa pòte atent avèk dinite moun yo. Alòske, 17 oktòb, nan kad lansman ofisyèl lan, Yo ale avèk yon chèn televizyon rele Télé 13. Alò fò n di Télé 13 sa a, depi se bagay ki kont Ayisyen, ki ap sal imaj Ayisyen, Télé 13 a e li k pral fè repòtaj sou li. Yo ale avèk Télé 13, chèn 13, ok, kote yo di ke, kote yo pran imaj padon Ayisyen ki di wi yo vle tounen Ayiti san pwoblèm paske Chili pa bon pou yo. Alò mezanmi fòk nou trè klè avèk sa kap pase a. Gen yon ansanm de ayisyen jodi a ke yap pran yo di yap pran pou yo voye yo ayiti. Ayisyen sa yo, yo te sibi de grav vyolasyon isit nan chili. Pa egzanp, mwen menm gon demwazèl kem wè nan televizyon kap jire. Ke li prale Ayiti, dapre enfòmasyon ke m genyen, demwazèl sa te gen yon chilyen ki te vyole l. Donk demwazèl la poko jwenn jistis, e jodi a, yo, y ap fòse yo pou yo kite Chili pou yo ale Ayiti. Gen yon ansanm de lòt moun ki Chili ki poko jwenn jistis, alòske te gen enfraksyon ki te komèt kont yo. Jodi a, yo vle pou yo tounen, pou yo ale Ayiti san yo pa jwenn jistis, san yo pa dedomaje yo. e n ap sèvi avèk kesyon plan imanitè la kòm pretèks pou nou tou mande jistis pou ansanm dayisyen, ansanm dayisyèn ki sibi enfraksyon isit. Pa egzanp, Johanne Florvil ki te mouri nan kondisyon ke tout ayisyen konnen ke yo te arete l mal jiskaske l mouri nan prizon, jiska prezan l poko jwenn jistis, poko gen reparasyon pou fanmi l. Donk nou di kisa? Nou di apati de semèn k ap vin la, Nou pral entante on aksyon an jistis kontre le gouvèneman chilyen par devan le tribinal konstitisyonèl. E si yo ta genyen pou yo rejte demand nou an oubyen si nou ta genyen pou nou ta pèdi devan tribinal la, nou prale pi lwen. Nou prale o nivo de la Komisyon Entè-Amerikèn de Dwa de Lòm e la Kou Entè-Amerikèn de Dwa de Lòm. N ap genyen pou n ekri plizyè enstans entènasyonal k ap travay nan kesyon dwazimen. Nap genyen pou nou ekri ansyèn prezidan Chili an Michelle Bachelet jodi an kap dirije le Haut Commissariat des Nations Unies de Droits de l'Homme on fason pou n di l men sa kap pase lakay li nan Chili si li menm jodi a se li menm kap dirije yon gran enstitisyon nan Nasyon Zini kap travay kap lite nan kesyon defann dwa moun ebyen men sa kap pase lakay li nan lakou Chili. Nap genyen tou pou n ekri plizyè otorite ayisyèn. Minis afè etranjè, n ap gen pou n ekri prezidan asanble nasyonal lan, Joseph Lambert, n ap gen pou n ekri prezidan chanbre bas lan, Gary Bodeau, n ap gen pou n ekri prezidan komisyon afè etranjè ni nan sena ni onivo di de la chanbre bas, n ap genyen pou nou ekri senatè Zokiki, senatè Patrice Dumont ki enterese avèk kesyon chili an paske a plizyè repriz yo reyalize. Des prises de parole ki petèt nan avantaj moun k ap viv aletranje, sitou Chili, n ap ekri yo. Men n ap ekri tou prezidan blòk majoritè onivo di Sena, prezidan blòk majoritè onivo de la Chambre basse, yon fason pou n sanzibilize yo, pou n di yo ke dosye Chili a se yon dosye ki gen anpil enpòtans e yo oblije fòme yon delegasyon palemantè pou yo vin pale avèk nou isit nan lakou Chili pou yo tande vwa nou e aprè pou y al diskite avèk gouvèneman chilyen an paske dosye k ap pase jodi a nan lakou Chili William Pierre pa gen okenn kalite pou l chita pou l reprezante Ayiti ladan l sa se yon kesyon leta avèk leta. Se otorite ayisyèn yo pou ki vini e avan y al chita avèk gouvèneman chilyen an, y ap chita avè nou antanke jèn, n ap di yo men sa k ap pase, men ki jwèt k ap jwe anba tab la, men kòman pou y al pale pou nou. William Pierre pa gen okenn kalite men vrèman okenn kalite pou l al mande avyon pou ayisyen ki bezwen tounen. E si ta gen ayisyen ki bezwen tounen, se pa gouvèneman chilyen an k pou mete l, se dè zòganizasyon entènasyonal avèk Ayiti pou ki aranje yo pou ki met avyon pou ayisyen ki ta vle tounen si gen ayisyen si gen ayisyen padon ki vle tounen paske kesyon avyon pou ayisyen tounen an loske ou fin met avyon pou ayisyen tounen ebyen ayisyen kap rete yo nan travay yo nan lari an chilyen pral di yo men yo met avyon pou nou nou met ale se sa nou pè Paske nou konnen, kèlke semèn pli ta, kèlke mwa pli ta, depi gen Ayisyen k kòmanse ale, ebyen, nan tout travay, Chilyen pral di, enben yo met avyon pou ou, ou mèt ale, bay travay la, bay Chilyen travay, paske Chilyen, nan peyi yo, yo bezwen travay, ale, al lakay nou. Nou menm niu di non, nou pral mennen yon batay jiridik d'une part, men n ap mennen yon batay politik tou, nou pral fè anpil lòbi, yon fason pou yo kapab tande vwa nou, pou yo kapab tande kri nou, pou nou kapab arive. Kanpe avèk kesyon mete avyon disponib pou Ayisyen kapab tounen lakay yo an Ayiti. Mèsi anpil.